Bonjou bonswa tout moun, mèsi pou fidelite ou ak Televizyon Nasyonal Dayiti, se toujou yon plezi pou nou rantre lakay ou e se yon privilèj pou nou chak fwa ou menm zanmi telespektatè, telespektatris, entènot Ou ban nou opòtinite pou n antre lakay ou, pou n antre nan salon w pou w ap gade n sou ti ekran w, pou w ap gade n sou telefòn ou, sou tout lòt aparèy ou ka itilize pou w kapte Televizyon Nasyonal Dayiti. Jodi a, nou pati pou on nouvèl edisyon spesyal. Se vrèman on edisyon spesyal ke n ap reyalize gras a la maji de la teknoloji. Piske jodi a, envite nou pa sou plato a ansanm ak nou, piske s on envite ke teknoloji pral pèmèt ke nou fon ti bat bouch avè l jodi a, sou pandemi nouvo kowonaviris la, Covid 19 la. Jodi a n ap touche yon aspè patikilye nan pandemi an. Nou pral gade yon kategori de moun ke nou pa souvan tande pale de li pa rapò a menas Covid 19 la, alòske yo genyen tout enpòtans yo. Yo genyen plas yo nan refleksyon k ap fèt, nan deba k ap fèt chak jou pou gade kòman pou chak kategori nan sosyete a apreyande kowonaviris la, apreyande konsekans kowonaviris la. Jodi a, ak nou pou n fè ti bat bouch sa a viya Skype, yon moun ki genyen yon fòmasyon nan sosyoloji ak nan tewoloji. Li se konseyè teknik an pwoteksyon de lanfan nan òganizasyon entènasyonal World Vision Haiti. Avèk li nou pral bat bouch sou edisyon spesyal sa a, li rele Vilern Petit Frère ke nap di bonjour bonsoir, nou kontan pou n genyen l anndan Televizyon Nasyonal Dayiti malgre distans lan. Bonsoir, bonjour, e jan w di l deja, non pa mwen se Vilern Petit Frère, mwen travay pou World Vision nan pwoteksyon timoun, donk se yon plezi pou nou ansanm avèk nou jodi an pou nou pale sou pwoteksyon timoun yo Pandan tan kriz global sa a, ki se kowonaviris la, global paske li alafwa kriz sanitè, yon kriz sosyal, yon kriz ekonomik, e nou konnen ke timoun yo yo menm yo ekspoze a pwopagasyon viris la, Yo non sèlman ekspoze a pwopagasyon an men osi gen de risk pou pwoteksyon yo. Donk se pou sa nou vle fè ti pale avèk paran yo, moun ki responsab timoun yo de manyè aske yo kapab ogmante vijilans yo pandan tan sa a. Nou pral rantre nan sa ki gen a wè a timoun yo men byen avan m t anvi mande w remak jeneral ou Sou Kovid 19 la, sou evolisyon pandemi an, de desanm 2019 a jodi a, kantite de moun ki trape viris la, kantite de moun ke l tiye, kantite de moun ki rive reprann yo apre Kovid 19 la, apre yo te fin trape viris la. Jodi a, kisa remak jeneral ou ye kòm moun k ap gade reyalite a, kòm sosyològ tou? Kisa kisa remak jeneral ou ye sou ka Ayiti a?
Ah sa se yon kriz vrèman san presedan, nap gade yon sitiyasyon e pou ni mwen ni ou pou laj nou, nou poko janm te viv yon bagay konsa, se yon bagay ki tèlman diferan, nou viv tranblemanntè, nou wè e dè sitiyasyon tankou siklòn, plizyè katastwòf natirèl men nou potko janm viv yon pandemi kote ke tout peyi touche e jodi a nou a deja plis ke 1 milyon moun atravè le mond e plizyè milye de moun ki deja mouri. Donk se yon sitiyasyon ki ka kreye anpil panik e ki kapab met anpil chanjman nan lavi moun, nan estrikti sosyal yo, nan fanmi, nan travay. Dayè li aprann nou pou nou genyen de nouvèl zabitid, pa egzanp nan fè teletravay. ke nou pat tèlman te konn abitye avè l, donk nou ap aprann yon pakèt nouvo bagay, aprann nouvèl fason pou adapte nou, n ap aprann pou nou viv nan konfinman, n ap aprann pou nou genyen distans sosyal, tandiske nou son pèp ki vrèman renmen bay ti akolad nou, renmen touche youn lòt, donk y ap mete nou nan yon sòt de reapprendre pou nou kapab survivre nan tan sa a. Donk. Se yon sitiyasyon ki pa fasil paske nou te gentan gen yon mòd de vi nou abitye avè l e li le fèt ke nou genyen yon stru yon sistèm de sante tou ke nou konnen ki pa ase fò sa kreye yon pakèt panik lakay nou menm antanke pèp antanke ayisyen E m panse ke se yon moman pou nou kapab chèche fòs ki anndan nou, chache plis pou nou pi solidè, paske nou se yon pèp tou ki solidè odela de tout pwoblèm ke nou ka genyen, nou kapab rive simonte yo ansanm. Pandan tout evolisyon pandemi an, deba yo sitou fèt sou kategori moun ki pi vilnerab. Nou tande anpil diskisyon k ap fèt sou ka moun twazyèm aj yo, sou ka moun ki gen laj ki depase 40 an e plis. Donk jodi a, nou kwè ke nou ap fè yon edisyon spesyal sou yon kategori ke n pa souvan tande pale de li lè y ap fè diskisyon sou nouvo kowonaviris la, sou kovid 19 la. Dayè, dans un premye tan, gen de moun ki te menm kwè ke timoun pa t ka trape maladi a. E jodi a, nou genyen dè done sou yon timoun ki menm mouri Ozetazini, yon timoun de 6 mwa anviwon ki mouri akoz de kovid 19 la. Donk, deba yo ap chanje fòm. Nou kwè ke timoun yo otan konsène pa maladi a. Se vre ke jodi a nou pral plis gade yon lòt aspè nan jesyon timoun yo pa rapò a Covid 19 la, men rapidman e Vilaine e Petit Frère, on on remak sou kòman pou n konsidere timoun yo pa rapò a maladi a, puiske li menm li reprezantan yon menas tou pou sante yo. Jisteman, timoun yo, yo menm tou, yo ekspoze a kesyon ke yo kapab atrape viris lan, paske nan yon premye tan, jan w deja di la, nou te panse ke, piske yo te di timoun pa touche, donk, sa te ka fè anpil fami, sa te ka rann anpil paran pote yon seri de neglijans pa rapò ak timoun yo, e piske yo te di se kategori moun ki gen plis, k ap antre nan laj, epi moun ki gen yon seri de maladi, se yo menm ki. plis siseptib pou yo gen maladi a. Donk sa te ka rann ke, bon petèt ke nou pa voye je ase sou timoun yo jan n ta dwe voye l, men menm si chif yo pa anpil, men nou kwè ke gen timoun ki gen 18 mwa ki trape maladi a, gen timoun ki ti bebe ki trape maladi a, e gen yon timoun 4 an dènyèman m ap wè nan yon peyi ki trape maladi a. Timoun tou kapab trape maladi a, e malerezman kòm yo pa fin konnen e kisa viris sa gen anndan l nèt, men yo di se yon viris k ap chanje de tanzantan, donk li toujou bon pou nou kenbe mezi prekosyon n ap pran e pou nou, e pou pèsòn ki aje yo, nou pran yo tou pou timoun yo, pandan n ap ankouraje yo menm jan n ap fè lave men nou, pa mete men nan bouch, pa mete, pa fwote men nan zye, donk mwen panse mezi yo nou dwe aplike yo pou timoun yo, san ke nou pa fè yo pè, san ke nou pa strese yo. paske yo gendwa panse ke yo pral gon bagay ki pral rive yo, men pandan n ap pran ti tan n ap pale avè yo, n ap eksplike yo, fòk nou pwoteje yo tou onivo sanitè, sa vle di onivo mezi n ap pran pou ijyèn, paske yo menm tou yo ekspoze a viris lan menm si se pa a menm nivo ke nou jwenn lòt ka yo. Efektivman, e se vre nou gade posibilite timoun yo genyen pou yo ta trape viris la, yo sot di l, Se vre ke ou mwen ekspoze pa rapò a lòt kategori moun yo, e viris la kapab fè mwens dega sou yo kontrèman a moun ki nan laj ak moun ki soufri de maladi kwonik. Nou dakò sou sa, men la nou pral gade yon lòt aspè nan kesyon an. Menm pa posibilite pou yo ta trape viris la, men nou konnen, menm si timoun nan pa malad, pa rapò a Kovid 19 la, men jodi a, enpak ke prezans maladi a, ke prezans pandemi an genyen sou lavi timoun sa a ki chanje konplètman, yon timoun ki te konn abitye al lekòl ki pa ka al lekòl jodi a, yon timoun ki te nan yon seri de aktivite kotidyèn kòm timoun pou epanouyi l, li pa jwenn yo. Jodi a, ki sa ou panse pi gwo risk la ye sou timoun yo pa rapò a Kovid 19 la? Jisteman, kowonaviris la, li genyen yon pakèt enpak sou timoun yo, paske li premyèman chanje konplètman kad de vi yo, li chanje anviwònman, jan yo te konn ap viv, li chanje woutin yo, li chanje abitid yo. e nou konnen ke lekòl se premye aktivite tout timoun genyen e mezi yo pran pou anpeche ke viris lan li pwopaje, pou anpeche ke viris lan li fè plis dega, tankou fèmen lekòl yo e fè moun mete an izolasyon ou an karantèn, se de mezi tou ki gen konsekans sou timoun yo. Donk se de trè bòn mezi, se pa sou mezi yo n ap pale men se konsekans yo genyen. E se pou sa, pwoteksyon timoun an jeneral, li travay nan domèn fè prevansyon dabò, pandan ke nou wè risk yo ki sa yo ye, pou nou kapab fè tout sa ki depann de nou, pou nou kapab amelyore, amwendri yo, enpak yo sou timoun yo. Donk lekòl, se youn nan aktivite tout timoun yo genyen, e Yo leve maten, y al lekòl. Lè w mande timoun, lè w mande yon ti, yon timoun kisa w ap fè, li di w mwen lekòl. Donk lekòl se aktivite premyè timoun nan. Donk lekòl la tou li konstitiye yon sòt de refij pou timoun yo. E refij pou timoun yo dan la mezi ou gon seri de timoun lè yo pa lekòl, yo ekspoze plis a vyolans. E gwo seri de timoun, lè yo lekòl tou, se la yo jwenn yon pla cho pou lekòl ki bay manje yo. Yon seri de zòn pou ti fi, ki gen timoun ki pi vilnerab. Donk fèmti lekòl la, li gen plizyè enpak sou dè milyon danfan. Li agrave vilnerabilite timoun yo, sitou ti fi yo, pa rapò avèk abi fizik, abi seksyèl. E gen menm risk pou timoun, gen kèk timoun ki abandone lekòl paske yo vin gen plis tach, responsablite domestik nan kay la, lave, pase, netwaye, yo vin gen plis aktivite pou yo fè e lefètke fanmi yo yo menm tou yo. pètube parapò a sa kap pase a, yo vin gen mwens revni, nou konnen ke gen famiy se o jou le jou, se sòti al chache pou rantre avèl, donk le fèt ke gen de mezi ki fè yo vin mwens ka sòti, sa kapab fè ke timoun yo, yo vin ekspoze kote yo menm tou yo dwe swa fè. fè travay pou yon moun pou l ba yo kòb, oubyen ke timoun sa a li menm tou li vin ap viv paske yon lòt moun ap asiste l, oubyen, jan nou di l lan, timoun nan ka vin abandone lekòl, lekòl aprè, paske pa bliye, n ap pale de risk ki genyen jodi a, men genyen risk tou aprè. Aprè, lè yo rive jwenn yon mezi, yon fen avèk pandemi sa a, ap genyen de risk ki toujou, ki toujou rete pou timoun yo. Donk, sa ap pètibe konplètman kad de vi timoun yo, ni relasyon ke yo te genyen avèk sèk zanmi yo. Pa egzanp, nou konnen gen timoun ki nan foutbòl, ki nan spò, aprè lekòl, ki al pran leson aprè lekòl, ki al nan lòt ti kou, pa egzanp kou anglè. Tout sa yo nèt yo pètibe. Donk, sa gen yon gwo enpak sou timoun yo, li pa kite yo san ke li pa gen efè sou yo. Donk, se pou sa ke Nou jisteman vle pale avèk fanmi yo, paran yo jodi an pou yo pa panse ke a se timoun yo ye, yo pa konn anyen k ap pase. Men non, yo menm tou y ap viv li paske aktivite ke yo te konn ap fè yo, yo pa ka fè yo menm jan an tou. Gen rediksyon pou moun pa mache, pou moun pa al yon seri de kote. Li gen enpak tou sou timoun yo menm jan l genyen l sou nou menm granmoun yo. ki pa ka kontinye tout aktivite nou te konn ap fè menm jan. An parlan de fami, si w pèmèt mwen, an parlan de paran yo, de responsabilite yo, jodi a, youn nan pi gwo mezi ke otorite nan Leta anonse, e sesi nan plizyè peyi, y konpri an Ayiti, yo mande moun yo pou respekte prensip oubyen mezi de konfinman, sa yo rele an kreyòl rete lakay ou oubyen chita lakay ou a. Jodi a, lè w mande yon paran pou l rete lakay li, donk pa rikwochè w mande timoun nan tou pou l ret lakay li piske aktivite prensipal li ki se lekòl pa fonksyone. Donk jodi a, pandan timoun nan lakay li a, li bezwen genyen yon kadre de vi ki adapte a nouvèl reyalite sa a. Li bezwen yon kadre de vi pou l ka epanouyi l pandan l nan kay la. Jodi a, ki sa w pwopoze paran yo, Vilaine Petit Frère, pou ede timoun yo viv moman sa e travèse l?
Jisteman, nou konnen ke nan moman sa yo, paran yo tou yo anfème lakay yo, paran yo tou yo genyen pwòp enkyetid pa yo, pwòp pwoblèm pa yo, men nou vle atire atansyon yo sou le fèt ke li enpòtan nan tan sa a pou yo kapab ede timoun yo travèse pè, ede timoun yo travèse panik, paske timoun yo y ap tande nouvèl nan radyo, ok, yo ap pran nouvèl, yo gen nouvèl sou entènèt, donk yo menm tou yo gen yon seri de enfòmasyon ki vin jwenn yo, donk se pou sa ke nou konnen gen anpil fanmi ki ka kòmanse pran dè mezi, yo kòmanse netwaye bagay yo plis ke yo te konn fè deja nan kay la, pa egzanp, dlo klowòks, pase nan manch pòt, fè yon seri de aktivite, men ki pa eksplike timoun yo. Donk pandan tan sa a nou vle di paran yo ke yo vle, yo bezwen eksplike timoun yo sa k ap pase a. Si yo menm yo pou kont yo yo genyen des peurs, yo anksye, yo efreye pa rapò a sa, li bon pou yo ta pran ti tan pou yo fè yon ti travay sou tèt yo, pou yo jwenn kalm yo, pou yo jwenn pi bon, pou yo ka jwenn yon pi bon mwayen pou yo kapab pale ak timoun yo san yo pa transmèt yo emosyon de peur oubyen emosyon de panik ke yo ta genyen. Paske timoun yo, yo ap obsève konpòteman nou, Yo ap obsève emosyon nou e y ap gade ki jan nou menm nou jere yo. Menm yon timoun ki tou piti, ki gen zewo, de zewo a dezan, si yo wè ke nou chanje, yo menm tou, menm si yo pa ka pale, men yo konprann boulvèsman an. Nou kapab wè yo pa manje menm jan an e yo pa vle jwe menm jan yo te konn ap jwe a oubyen timoun nan pa vle tete jan l te konn ap tete a paske li wè ke moun lakay li strese, menm si pa rann li kont li fè sa. Donk, youn nan premye konsèy m vle pote avèk fanmi yo, fanmi yo bezwen dabò kòmanse travay sou tèt yo, chèche enfòmasyon ki si pou yo chita pale avèk timoun yo. Pale avèk timoun yo nan selon laj yo, nan langaj ke yo ka konprann. Pale avèk timoun yo selon nivo matirite yo, eksplike yo sa k ap pase a. Mande yo ki sa yo konnen de maladi a, ki jan yo konprann li, èske sa fè yo pè. Sa vle di ke Nou tande, nou tande sa yo genyen, e an fonksyon de sa yo genyen kòm enfòmasyon, nou kapab rektifye pou yo, e mande yo si yo enkyete, ki sa yo enkyete, epi fè klè pou yo tout sa nou genyen kòm enfòmasyon ki vrè, paske nou konnen gen anpil enfòmasyon k ap sikile tou ki pa vrè, pa rapò avèk maladi sa a ki se kowonaviris la. Sa se youn nan premye konsèy nou pote pou paran yo. N ap mande yo tou pou yo kapab pote plis siveyans sou timoun yo, paske li toujou bon pou gen repetisyon. Nou konnen ke sa kapab rive timoun yo, nou di yo gen yon maladi, Men nou bezwen toujou repete pou yo si yo ta fè yon erè, pa egzanp yo kouri pou y al pran yon bagay pou yo manje san yo pa lave men yo, li bon pou nou repete pou timoun yo sonje ke ou bezwen lave men w, sonje ke nou pa kapab manje avèk men nou sal, donk jodi a nou bezwen fè plis prekosyon pa rapò avèk men nou. Donk li bon pou nou fè sa avèk anpil tandrès, paske lefètke ou te di sa deja, epi ou nan sitiyasyon deja pou konfine, ou rete lakay ou, petèt strès ka fè w kite tout sa deja, donk ou kapab vin yon ti jan e manifeste vyolans, tandiske nan moman sa a, timoun yo bezwen jwenn nan ou e tout tandrès ke ou kapab bay antanke paran, donk n ap mande yo pote siveyans, fè l avèk tandrès e mwen te bay egzanp sa deja men ma e alò se pa t avèk menm e radyo a, se paske mwen gen yon ti bebe tou ki gen dezan, li pa t konn wè n ap abitye, li pa t konn wè nou abitye ap lave manch pòt konsa. Yo ka ap obsève sa k ap pase. Donk li li imedyatman kòmanse li menm souse manch pòt yo. Donk sa vin mande ke paran yo nou oblije pote plis siveyans. Donk piske li wè n ap fokis nan manch pòt, lave manch pòt, li menm l ap mache mete yo nan bouch li, sise yo. Donk li enpòtan pou ou kapab veye timoun ou plis paske gen toujou gen danje de blesu, tout lòt danje ki te egziste deja avan pandemi an yo toujou la men e yo vin ogmante paske timoun yo avèk nou 24 su 24. N ap ankouraje paran yo tou pou yo fè dèzaktivite avèk timoun yo Kreye yon woutin, paske le fèt ke gon kasur, sa kapab pote de pwoblèm pou timoun yo. Kreye yon woutin dan la mezi ou yo kapab kreye yon atmosfè nan kay la, kote ke timoun yo, yo kapab pa santi yo nan prizon. Ilè vrè ke yo dan konfinman, men yo pa nan prizon. Donk ke yo kapab jwe avèk yo. M sonje lontan, gen paran ki konn pran ti tan, e menm si se papa, ki kite timoun nan trese cheve l, si cheve a yon ti jan ka trese, epi yo redetrese l ankò. Sa konn fè tifi kontan anpil. Mwen menm m sonje pou mwen, sa konn fè nou kontan anpil. Oubyen paran an konn di w rache blanch nan tèt li pou li, tonbe rache ti blanch. Donk, ou fè yon pakèt aktivite pandan tan pa gen lekòl ki fè w santi pi byen avèk paran w ou pi close avè l pase ke pandan ke tan sa li konsa e se yon tan pou nou ka pwofite renouwe lwen lyen ke nou te gen avèk timoun yo e dot zabitid tou ke nou te gen nan tan lontan pa egzanp tire kont ansanm nan fanmi an jwe kay nou gon seri de jwèt ke nou kapab fè ansanm menm si nou pa gen materyèl menm si nou pa genyen e e e. yon seri de materyèl ki mande pou n t al achte yo, pa egzanp, jwèt ka e tout bagay ou ka jwe avèk ti wòch, ou fè de twou, e ou fè trase l sou yon moso bwa, e pou w jwe l alèz, ou konn jwe li e nenpòt kote ou genyen ki prepare pou sa. Donk, li bon tou pou nou enplike timoun yo nan aktivite k ap fèt nan kay la, mande yo kisa yo ta swete fè demen si Dye ve, paske chak jou yo la, yo gen dwa vin ak ou, ou vin antanke paran, men timoun yo yo vrèman kreyatif, w ap wè ke yo genyen dot e kontribisyon ke yo kapab pote nan kay la ki ka fè ke genyen plis anbyans, ke yo pa santi yo annwiye tou lè jou. Donk, yo kapab gade albòm foto moun sa fè lontan nou pa t wè moun sa a. Donk, chèche yon aktivite ke yo kapab fè ansanm. Pa egzanp, gen paran ki konn koud, ki kapab aprann timoun yo koud, ki gen laj pou sa byensi, ki kapab fè kizin avèk timoun nan pandan w pral fè yon manje, tou aprann li, men ki jan yo fè sa, men ki jan yo fè sa. Donk, m panse ke se de aktivite ki ase enteresan, ki kapab fè timoun yo pa santi yo vrèman twò anprizone pandan tan sa a. E nou konnen ke le fèt ke timoun nan li vin pou kont li, li te konn avèk ti zanmi l lekòl, alò mwen menm m eseye fè sa avèk timoun yo tou. E ou kapab, pou timoun ou gen kontak avè yo, pou moun ki gen mwayen pou sa, pa egzanp telefòn, ou ka toujou fè timoun nan pale ak ti zanmi l. Donk lè sa a li pap santi ke li tèlman lwen, lwen, lwen zanmi an men omwen yo toujou gon ti koneksyon. Lè nou gen chans pou sa, si nou gen mwayen pou sa, nou kapab fè pitit lan pale nan telefòn avèk yon ti zanmi l, fè l pale nan telefòn avèk grann ni, avèk yon matant ni ke l pa janm wè, marèn ni, tonton l, paske nou konnen vizit yo, yo trè limite, donk moun pa vrèman al kay moun. men nou kapab rete konekte, donk sa ka pèmèt ke timoun nan pa santi twòp enpak konfinman an sou li paske omwen l pale avèk yon moun. Gen timoun, pa egzanp, ki fè apèl videyo nan telefòn, youn ap jwe avèk lòt menm si gen yon distans paske yo pa kapab al jwe jan yo te konn abitye fè l deja. Men omwen paran yo yo kreye yon kad ki pèmèt timoun nan pa twò santi ke li vin tou kout li nan yon mond e l ap mande tèt li poukisa li nan yon sitiyasyon konsa donk li pa kapab jwe avèk zanmi l yo. Si m swiv ou byen, si w pèmèt mwen, m gen enpresyon e moun k ap swiv ou la yo ap gen menm enpresyon ke w ap konseye paran yo pou yo montre yo trè kreyatif, trè envantif pandan peryòd sa, se sa?
Jisteman, gen anpil anpil aktivite nou te konn fè deja tou ke nou kapab refè. Konsa tou nou kapab kreye paske jisteman lèt imen nou gen fakilte pou n adapte nou. Lefèt ke nou ap vin viv nan yon sitiyasyon mentnan ke nou pa t konn gen anvan, nou nan yon konfinman, donk nou oblije vin plis kreye dot bagay ki ka fè nou pa santi nou mal. Kreye bagay ki pou pèmèt nou pwoteje timoun yo, paske timoun yo tou kapab tonbe nan detrès sikososyal. Sa vle di timoun nan ka vin anksyè, l ap fè kochma andan dòmi, l ap pantan, li pè, li pa konprann pou ki sa sa k rive a rive, e sa ka fè timoun nan mal alèz. M panse ke tout fanmiy nèt ki ap pwoteje timoun yo, y ap jwenn yon mwayen pou yo fè pou yo ede timoun yo travèse moman sa a pandan ke timoun nan pa vrèman sòti avèk dè enpak negatif ke nou pa ta swete pou l sòti. Ayiti a rèd. Kite m raple pou zanmi telespektatè, telespektatris Televizyon Nasyonal Dayiti yo e sitou entènot yo ke jodi a sou plato, si yo pèmèt mwen rele l konsa, oubyen a distans nan edisyon spesyal sa a sou Televizyon Nasyonal Dayiti, nou genyen privilèj jodi a pou nou akeyi Vilerne Petit-Frère ki se Konseyè Teknik an Pwoteksyon de Lanfan nan World Vision Haiti. Jodi a, pa rapò a tout sa w di la yo, pa rapò a tout mezi yo ke w pwopoze Vilern Petit Frère, kòman World Vision konte enplike l pou l patisipe nan kreye anviwònman sa a pou timoun yo ka santi yo alèz, osnon nan asiste paran yo ak timoun yo pou yo travèse moman difisil sa a? Jisteman nou World Vision travay nan plizyè kominote, donk byen avan ke nou te genyen de mezi strik sa yo ki vrèman entèdi, ki mete yon distans sosyal, ki fè ke aktivite nou yo vin chanje nan jan yo te konn fèt la, donk World Vision te gentan an prevansyon kòmanse travay avèk yon pakèt fami e fè distribisyon de klò, e pou yo kapab lave men yo paske Òganizasyon Mondyal de la Sante te gentan deklare ke gen yon pandemi e tou prè nou nan plizyè peyi nan Karayib la te deja gen de peyi ki touche ikonpri Repiblik Dominikèn. Donk nou te gentan menm avan fermtur dekòl yo nan peyi pa nou, nou te gentan kòmanse travay avèk anpil jèn, avèk anpil timoun, pwofesè lekòl. e dè lidè relijye avan menm ke legliz fèmen, donk yo te gentan kòmanse travay de manyè aske yo sansibilize yon gran pati, nou gen pli de milyon de pèsòn ki deja sansiblize pa rapò avèk kesyon prevansyon aktivite ke yo kapab fè, e nan tout lòt aktivite nou konn ap fè nan World Vision pa egzanp nou gen dè pwogram de school feeding e de pwogram de kantin eskolè, World Vision deja chanje yo, transfòme yo pou pèmèt ke timoun sa yo, yo jwenn. Rasyon ke yo ta konn ap jwe nan lekòl la ke yo jwenn li nan famiy yo. Donk gen plizyè famiy ke paske nou menm nan World Vision nou nan yon kominote nou gen apwòch yon apwòch ke nou rele apwòch de pwogram de zòn. Donk sa ka rive ke nou rive nan yon kominote nou fè pli de 15 an. nan kominote sa a, se apre, se omwen kenzan e apre nou gen pou nou deplase. Donk, sa fè ke w oblije gen yon bon abitid de travay avèk kominote kote nou travay yo. Donk, ki fè ke nou genyen yon baz de done, nou konnen fami ki vrèman ekstrèmeman vilnerab yo. Donk, nan kad travay nou avèk fami sa yo, nou soutni yo e nan la mezi ou pou yo kapab jwenn kichòy, pou yo kapab sipòte timoun yo nan tan sa a, paske nou oblije konn fè distribisyon de semans, ede yo nan jaden de manyè aske pou yo kapab jwenn la manjay pou yo manje. Donk yon travay World Vision nou plis jwe yon wòl de batisè, de katalizè kòm òganizasyon nou fè pledwaye pou kapab genyen e jistis ok pou nou fè pwomosyon pou jistis pou dè vi transfòme tou paske nou pa vle ke yon famiy yo nan kominote yo konnen World Vision la epi yo depandan donk se pou sa ke Se nou genyen nan misyon nou, nan travay n ap fè, se pou le devlopman osi, le devlopman dirab. Donk se ki amèn ke e benefisyè pwogram World Vision yo, w ap wè ke yo transfòme, pa egzanp, si n ap di toujou lave men, ilèvre ke yo bezwen sipò, m ap pre egzanp ke nou konn di ke, Fanmiy lan bezwen lave men l paske se pa kounye a nou vin a kesyon lave men an sa fè lontan nap fè sansiblizasyon sou lavaj de men men moun nan konn pa gen dlo pou l lave men l donk World Vision fè anpil konstriksyon de pwen do donk pou pèmèt yo moun yo kapab jwenn dlo pwòp nan travay li avèk Dinepa pou yo kapab lave men yo donk Anpil travay o nivo dasenisman pa egzanp e konseye famiy yo pou yo fè konstriksyon de latrin donk tout bagay sa yo yo rantre nan kesyon preparasyon pou lite avèk nenpòt kèlkeswa maladi enfektyez ki fè sifas la donk mwen panse nan travay nou nan nivo kominote yo nan World Vision nou vrèman te gentan ap travay o nivo ke kounye a la nou kapab e. kontinye konsolide sou li paske li kapab se trè itil pou popilasyon yo. Nou gen dè zide pou ta ede timoun yo sove ane akademik lan? Ok pou sove ane akademik lan pou timoun yo. Donk mwen konnen ke kesyon edikasyon se vreman e. Yon kesyon ki enpòtan paske timoun yo yo gen dwa a ledikasyon e nou konnen nan peyi nou yo te deja lòk depi plizyè mwa e malerezman kounye a li pi difisil ankò pou yo kapab retounen lekòl. Donk nou panse ke nan kad travay paske Worldvision gen patenarya a ministè edikasyon nasyonal nan kad travay nou avèk ministè edikasyon nasyonal la nou panse ke n ap travay de manyè aske nou kapab sipòte Tout travay ministè la li vle fè de manyè aske timoun yo kapab jwenn plis e san sa pa fèt avèk diskriminasyon paske nou konnen gen anpil timoun ki lè w di konfinman, lè w di lekòl fèmen se lekòl fèmen paske yo pa gen okenn lòt mwayen pou yo swiv kou pou yo ale lekòl. Donk se yon bagay ki mande pou nou e vrèman chita tèt frèt e travay avèk dè ekspè an edikasyon ki kapab pote dè konsèy pa rapò avèk edikasyon lè gen yon sitiyasyon dijans tankou sa n ap viv la a. Li rete sèlman pou m di w mèsi dèske w te aksepte fè ti bat bouch sa a ak nou jodi a. Mèsi paske w te mete w disponib pou Televizyon Nasyonal Dayiti pou nou abòde yon sijè ki trè enpòtan pou oditè yo, pou telespektatè yo, pou entènot yo, pou timoun yo, paske n kwè ke se yon kategori ki otan bezwen atansyon pandan peryòd pandemi covid 19 la. Mèsi anpil Vilerne petit frère.
Merci beaucoup se nou pou remèsye w pou tan sa ou akòde nou pou nou te fè ti pale sa pou ti moun yo mèsi anpil World Vision tou mèsi. Voilà.
Vilerne petit frère, Conseillère Technique en Protection de l'Enfant a World Vision Haiti, nou kwè ke jodi a nou pale don sijè ki trè enpòtan Nou touche de aspè enteresan, nou gade yon kategori sosyal ki trè konsène pa pandemi kovid 19 la, nou tande mesaj yo, nou tande konsèy yo, paran yo nou aprann yon pakèt bagay jodi a, oubyen gen de rapèl ki fèt pou nou sou responsabilite ke nou genyen jodi a vizavi de timoun yo. Mèsi dèske nou ta ak nou, mèsi a Célestin, mèsi a Grégory ki avèk teknoloji pèmèt ke nou reyalize edisyon spesyal sa jodi a. Mèsi ankò yn fwa a envite nou Vilerne Petit Frère, mèsi a Jean Serginio Lindor ki te kowòdone edisyon spesyal sa. Mèsi tout moun, rete branche Televizyon Nasyonal Dayiti pou n swiv rès pwogramasyon. Babay!